Coucou mes amours, kòman nou ye so m espere ke nou anfòm, jodi a m vin avèk yon nouvo video pou nou se ou menm ki toujou la avèk mwen ki toujou kòmante konnen ke m renmen nou anpil e ou menm ki gade yon video ou 2 video ki poko abòne ak chanèl la so pa neglije abòne ak chanèl la pa neglije like epi kòmante voye moun abòne ak chanèl sa mes amours jodi a m vin avèk yon nouvo video pou ou bèl video guys so rete branche pou video a. So guys video kem vin avèl pou nou jodi an se Aktè aktris ke mwen renmen nan lanmou posib Mpa konn si nou renmen gwoup sa ki se Twoup Metem Alèz kilti lakay Souw poko abone avèk chanèl sa Pale di chala bouya chanel sa yo paske bu yo deviz yo pou yo rive avèk 100 mil abone guys so pa pa neglije pase sou chanel yo al abone epi guys pou fè yo rive a 100 mil abone paske yo merite plak youtube la guys yo meritel so depi nan tantasyon non trayizon dij so depi nan trayizon pase nan e chwa difisil tonbe nan le père et le fils vin vire nan nan Lanmou posib plis sim te konnen Guys si gon lòt ankò m pa sonje men m kwè gon lòt ankò So rive nan tout sa yo Guys ou wè toujou gon leson moral nan yo Nan tout sa wap gade ou wè toujou gen yon leson moral ke wap gade So yo merite plaka yo merite le yo merite l ankò Guys So m pral pale de 2 yo, 2 aktè yo, aktris ke yo m renmen anpil lè yo ak jan yo jwe, jan yo ba yo, yo ba yo tout yo menm e yo tout yo menm yo ba yo tout yo menm pou yo jwe guys so ann komanse guys gen ti konstan oh my God so li bay tout li menm lè lap jwe malgre ke li te li te travèse nan yon moman difisil ke malgre sa yo te ap di ke malgre yo te malgre. Moman kat ke l tap travèse l te konn toujou vin jwe jan ke yap eksprime e ou pa janm wè sa nan vizaj ou pa janm wè nan sa nan ekspresyon vizaj li yo ba yo li bay tout mwen tout li menm pou li jwe mes amours so pati m pi renmen lakay se lè lap di. Manje papa yo gen manje nan peyi san chelbè.

Olye pou wap kritike sa anba video pito ou chèche nimewo yo ou pale a sa ou di si sa te fèt ti ko sa l tap bon si sa te fèt ti ko sa l tap bon olye de kritik lan gen kritik ki ede w avanse men gen kritik se kraze w ou ta vle kraze karyè moun nan so atansyon ak sa mes amour ba yo love la ankouraje yo pote ankouraje yo Paske se pou nou yap travay e leson yo toujou gen moral ladan yo toujou gen bon moral ladan yo ok dezyèm aktè kem renmen ankò ki se meyis so waw m sonje anpil moun lontan te konn gad meyis nan trayizon jan ke l te ofri tout li menm ansanm avèk tizo Jan ke l te konn ofri tout li menm, tout li menm, e li vini, e li tounen pi rèd ankò nan, nan lanmou posib, pou wè jan l bay tout li menm, tout, a anfen. Se la ap rele Mayko mwen men. Mayko, Mayko e pou Mayko ap di m non, se pa Mayko tonton, se Mayko. Sèlman. Se pa Mayko tonton, se Mayko. Dènye mo. Mwen renmen sa nan li anpil, li bay de, li gen devouman, li gen devouman nan travay li, li gen devouman nan travay li. Epi m renmen lap bay fransè. Fransè yo mèt twò a de gòch li pa menm konnen e pati yo te lakay li ankò e lè l di jou l pete l kaka yon bagay konsa so mwen renmen pati sa mwen renmen pati sa lakay li anpil anpil anpil twazyèm Sorry. Twazyèm moun ankò ke mwen renmen ki se Mayko. Tout moun konnen lontan ki se nan King Kreyòl. So mwen gade mwen gade Mayko depi lè li te jwe nan yon feyton ki se Twòp pou tè. Li se te Ajoun. Li te bay non tèt li Ajoun ansanm avèk moun ke li te renmen an nan feyton Twòp pou tè a. Depi la ke mwen te konn gade l mwen di waw! Gen avenir gen avenir e lèm vin gadel ankò se nan e chwa difisil m kwè li te jwe wòl ougan mwen te gadel ankò epi lèm vin gadel li menm gadel kòm yon chanteur li pa sèlman li pa sèlman yon acteur li se yon chanteur el se yon li se yon li se yon moun ki konn ekri tèks tou li se yon poète tou paske pou wèl li jan lap ekri poète li te ekri an ki se te pou ou waw poète sa te vrèman bèl si yon moun poko konn konn Poète sa map map kite nou gade on ti kal on ti kal on ti kal tou piti nan poète nan nan poème nan. Fè yo di m tout sekrè ki gen nan bwa Fè yo di m si gen diferans ant gwo bwa ak ti bwa Pou Yes m ap Enplimèn aprann avoka mizik li fè ankò ansanm Konsa ak devan tout Socrate ankò ou difikilte wè ak mizik traka li yo gen fon Devan mizik li tout yo bèl Mizik ankò li fè ankò ki se ou andedan kè m nan Ou wè s on Bèl tèks, yon bèl mizik, yon bèl tèks. Epi Mayco bay tout devouman l, tout li menm anndan feyton an. Malgre Joulel te gen chans pou l te pike Mayco a, m panse, mwen te gentan konnen li pa t ap fè l. Men, tout mwen menm m ap di, m ap gade fim nan, m pa konn si nou konn sa, lè nou ap gade yon fim, Nou dèyè kamera kap gade Nou dèyè televizyon kap gade fim nap di fè sa fèl fèl fèl fèl Ede w si w ta wè moun nan pa fè sa w vle fè a ou tankou ou tankou nèg ou santi w ta bat moun nan malgre w pa jwenn li se menm jan an tou malgre m konnen l patap fèl paske depi nan yon depi wap gade yon fim Depi w pran son w gade fim nan depi nan kòmansman ou renmen fim nan wap toujou konn sa kap pase nan suite la paske wap vin konn sa moun nan ap ka fè nan fim nan ak sal paka fè malgre m te konnen l pa tap fèl but m te panc m te vle pou l te fèl lèm wè l pa fèl m fè aah Mayko kounye a si w tire tèt ou e ou k lakoz mwen renmen sa anpil e mwen renmen lè ke tout sitiyasyon ke l ap pase e leson kem tire nan relasyon li menm avèk Ana. sè ke malgre tout bagay li moutre w ke lanmou posib. Si w renmen yon moun, li rele sou ke m se la nan si w renmen yon moun, ou dwe, ou dwe, ou dwe sakrifye vi w pou li. Pou moun ou renmen an, depi w wè moun nan, ou renmen l ak tout kè w e moun nan renmen l, ou sipoze sakrifye pou goumen paske nan relasyon ou dwe bat di, ou dwe goumen di pou relasyon sa ka reyisi. So. La mwen vreman tire anpil leson e sa edem anpil depi lè map gad ti fey ti tèt feyton sa sa vreman edem anpil anpil anpil anpil so aktris kem renmen ankò ki se Ana malgre tou de jou an jou li e komsi li bay tout devoumanl tout tout tout li menm poul jwe fim nan sèke. Nan Ana ou wè komsi menm jan avèk yon fi de nos jours malgre paranw pa vle moun nan pa vle moun sa pou ou menm se ou ou vle ou sakrifye vi w pou li si se pou deyò pou deyò pou li ou deyò pou li sal manje a ou manje tou ou soufri pou moun nan se sa ki yon vrè relasyon se sa ki fè yon moun ou renmen yon moun depi ou wè ou sispèk moun nan renmen w ou renmen moun nan ka ou dwe sakrifye w pou li sa moun nan manje wap manje ou sakrifye w pou relasyon ka Kafka byen Carole a sòt a waw mwen renmen ti Ana anpil mwen renmen jan ke li jwe m kapab di mwen renmen tout tout tout tout tout aktè dyòl mwen renmen jan ke li jwe men dyòl leve pye w pou ti kosta pa pa pa bo sou ou so mwen renmen mwen renmen yo anpil ki se Carmène mwen renmen li anpil mwen renmen lap jwe lap di. Oh men lè lap pran ti di ti konstan kijan l abiye al met sou ou toujou ti konstan menm se fè makak fè makak so mwen renmen fim sa fim nan anpil anpil madan mak ankò ki pran tout le swen l ki pran tout li menm pou l jwe ti tèt fim sa malgrem bezwen pou madan mak tounen sou l toujou. Re bon rekonesans li pou pou mayko ka konn anpil verite paske m sonje lè mayko te te vle mouri lèl te jwenn ajoun nanm li t ajoun papal li te mande papal kòmanl fè la bagay sa pap li tap mande papal eksplikasyon papal te di gen de bagay se ou kap konnen pou kòw siw se ou kap konnen pou kòw mwen rete kwè ke madan mak ap jwenn rekonesans li poul ka eksplike tout sak pase e on lòt gwo bout tonton aktè ankò ki se saval epi Ana. Woy Malis! Yon moun ou ka di moun nan malfektè paske pi gwo pwoblèm mwen gen avèk yo fanatik. Fanatik yo pa konnen ki sa ki yon wòl. Fanatik yo pa konnen lè yon moun ap jwe yon wòl. Li ka jwe yon wòl kriminèl epi nan vrè vi l li pa sa. Li ka jwe yon wòl moun dou epi nan vrè vi l li pa sa. So, se yon wòl ke moun nan ap jwe. Toujou met tèt ou konnen ke se yon wòl moun nan ap jwe. Saval se yon gwo bout aktè. aktè ke w pa ta ka imajne malgre wòl li jwè anpil moun pa renmen l, yo ka menm arive rayi l men se yon gwo bout aktè li bay tout li menm pou l jwe fim sa li bay tout li menm mwen renmen wè l nèt sa m renmen nan li se kòm si l te mete moun sou tè a anyen ka tiye moun anyen ka tiye moun so mwen renmen fim sa mwen renmen l anpil sou sa e Malis tou mwen vrèman renmen malgre Malis. Humm jan map gade la Malis pou Magarèt Malis preske humm so mpap pale so Magarèt tou waw anfen anfen li jwe wòl li an byen malgre yon manman ou pa sipoze vann pitit ou yon manman sa vle di wòl Magarèt jwe a li ban li ban nou leson pou fè nou konnen ke yon manman pa sipoze vann pitit ou pa sipoze fè Vann pitit ou pou yon nèg oswa pa konn sa nèg lan ye ki sa nèg lan ye sil pa yon malfektè sil pa yon sesi sil pa yon sela ou sipoze aksepte moun ke ou konnen pitit ou renmen an sa ka rive moun li ba ou a ou pa renmenl wap swiv moun sa toujou siw wè moun nan pa bon wap bay pitit ou an yon bon chemen men pou pa vle yon moun pou bwal pou yon moun ki gen lajan ke moun ni moun nan ti pitit ou an menm pa renmenl pou lal soufri demen pa fè yon bagay konsa sou ka. Mwen renmen tout aktè sa nan lanmou posib so Mwen gade de depi nan epizòd 1 an jiska dènye epizòd la Paske jodi aprè midi an la se jodi m fè video sa jou vandredi Jodi a vandredi A 5 an m paka tann pou m wè swit lan Paske pral gen bagay mes amour So si nou poko abòne avèk chanèl Twoup Metem Alèz Kilti Lakay So pa neglije fè l mes amour Fè yo atenn 100 mil abòne Paske yap travay pou nou Ba yo love la, ankouraje yo, moutre ke ou la, ke ou son vrè fanatik, moutre yo ke ou son fanatik. Ou son fanatik, e pa sèlman ou anba feyton chak 5 è, ou toujou anba feyton ou kòmante, men toujou kite yon mo dankourajman pou yo, toujou pataje feyton yo, toujou ankouraje yo, toujou. Anfen anfen mes amours so mwen vreman renmen film nan paske film nan gen anpil leson moral ladan san bliye ke sim te konnen plis ke m pa tap pale de sim te konnen ki fèm pa di son yon bèl feyton depi lè ke map gade moun sa yo depi nan trayizon jiske la mwen wè se yon bèl film se yon vrè so e film yo yo moutre yo reyèl anpil film nan reyèl anpil se pa gade film toutouni, fim pònografik, fim moun k ap fè vye tenten. Men se gade yon fim ki gen yon leson moral ki ka ede w demen ke w ka pran yon leson pou w di non, feyton sa tèlman bèl, ou tire yon leson ladan l, ou di kèt sa ou tire leson an ladan. Paske vye fim w ap gade yo, pou w pa gen leson moral ladan, se mennen w nan nan la nan la nan abominasyon. So fim ou ka gade pou w tire leson pou w pran yon bagay demen. So gade yo mèzanmi, m envite nou gade. So guys, se la ke mwen te mete fen. avèk video sa si ou renmen video sa jiske la pa neglije abone nan chanel la pa neglije like epi pa neglije pataje epi komante bye.